Paske aprè kanpay de denigreman ke Frantz Pierre, yon moun ke m te byen avè l fè, itilize rezo sosyo e de radyo medyòk pou fè yon konplo pou akize m de anlèvman l, donk s on privilèj pou m di a laprès an rezime kèlke choz. E m ap raple nou ke Madam Marjorie ki la, se Frantz ki fè m fè konesans avè l. Frantz te gentan byen avè l m pa t konnen. E se li k te pwofite li k te di m l ap fè m fè konesans avè l paske l jwenn yon moun ki pou fè maji pou li pou vin mete zonbi pou li nan biznis li. M rankontre a Majori de fwa, m pa menm fè konesans avè l jiska jou Frantz rele l vin met zonbi pou li epi de la li fè m fè konesans avè l. Se jou la nou pale, Frantz kontan tout bagay fèt epi aprè sa nou t ap bwè sa vin rive ke nou kouche ansanm. Men pou m rektifye pou pòtpawòl la, Majori pa konkibin mwen. Nou rankontre e de dat m rankontre Majori a dat anlèvman an, sa te gen sèlman de semèn. E nan de semèn sa a, m rankontre a Majori twa fwa sèlman. Premyè premye jou yo vin met zonbi a, nou kouche ansanm. On dezyèm jou nan semèn suivant lan, nou kouche on dezyèm fwa. Twazyèm jou a, se jou anlèvman an fèt. E m kwè nan jistis peyi m. E m pwofite di. M ta renmen konnen si si dcpj jwenn kwakseswa sou mwen. Si dcpj jwenn omwen yon virgil de choz ki enplike m nan anlèvman Frantz Pierre, ke dosye a fè swit legal. Men tout fwa dcpj pa jwenn anyen ki lye m de prè ou de lwen nan dosye a, ke m libere la kote m ap pale a devan laprès e m panse sa pou yon viktwa pou laprès. M vle atire atansyon n sou yon bagay. M vrèman dezole fò m atire l. Dayè arestasyon m te ilegal dan le sans ke m te nan dezyèm domisil mwen nan otèl la e pa t gen flagran deli, li te pase sizè di swa, pa t gen yon jij de pè, pa t gen yon manda. Donk m swete ke laprès tande e pibliye l menm jan Frantz t ap pibliye. k ap fè kanpay de denigreman lan. Mèsi yon fwa ankò a laprès ki prezan ki ban m privilèj sa pou m pale. Mèsi egalman a lapolis.
Jan sè ryen m jis fè referans sèlman avèk kapab nan.
M pa travay nan biwo ki mennen ankèt, m travay nan biwo teknik.
Wi, m rekonèt li te fèt. E m te prezan sou lye a jou l te fèt la. Non, ditou pa li.
Zewo.
Ditou pa.
E ki sa gen pito la a? Jis yon akizasyon yon konplo moute de tout pyès de Frantz, fanmi, ami e alye. Kiyès ki Frantz? Kiyès ki Frantz la? Frantz Pierre se ansyen zanmi m nan ke yo te anlve a. Ki jan w te fè prezan nan moman kidnaping nan? Kòman? Kòman w te fè prezan? Kòman m te fè prezan?
Lè m t ap demare, mwen te di ke Se nan dezyèm domisil mwen. Alò m fenk sot di m nan dezyèm domisil mwen, dan le sans ke amitye m a Frantz fè ke l vin ban m yon badj ki nan pòch mwen la a, kòm konseye l paske l wè m bon pou li nan otèl la, dan le sans ke m abite Kafou, m konn moun pou m mennen moun pou li. E m te vin al, m gen twa mwa depi m te ap pede dòmi nan otèl la. Twa mwa se paske m gen yon kòlèg mwen ki responsab gwoup mwen nan polis syantifik ki t al nan fòmasyon ann End. De la l gen yon moto l kite l nan men m. M te abite e abite e Leyogàn m abite. Donk, kounye a moto a vin nan menm, m vin ap eksplike l sa, m di fò m rive travay bonè, Frantz Pierre pwopoze m lè m pral travay nan demen, nan aswè m ka dòmi, paske otèl la poko ap mache, kat chanm anlè yo pa janm itilize. Donk se sa k vin fè, chak lavèy m pral travay m dòmi lòtbò a. Donk anviwon de a twa fwa pa semèn. Donk, jou sa a, se Frantz menm ki te di m pou m vini, paske l ap rele Majori l, travay Majori fè pou li a pa efikas, pou Majori vin resouke bagay yo pou li nan lakou a. M te Leyogàn, li fè m rantre. Frantz Pierre. Le prezime kidnape e li menm ki Fè ke m te la nan espas la jou a. Men kòman nou fè nou bon zanmi konsa epi konsa? Te gon pwoblèm? Bon si te gon pwoblèm a ma konesans m pa konnen. M pa konnen. Mathieu
Mathieu sa pase sa ki ki ki sa ou ka di nan nan ka sa? Dabò ti Kachou a komèt zonbi vre? Bon frè m te rele mwen kounya la li di m konsa otèl la pa janm mache. Kounya li vin konsa, kisa m ka fè pou li, pase li te konn mache, l pa mache ankò. Kounya m nèke desann, vin kote Frantz. Kounya lè m vin kote Frantz, kounya m di konsa, ebyen, si w levanjil, priye, si w pa levanjil, fè sa w konnen. Epi se konsa m t ap pale avèk Frantz, kounya li di m konsa, depi m ka ede l, ede l. Kounya la nan moman an m vin ede l. Kounya m vin gen yon bagay m ap regle, kounya l vin rele mwen, li di m pou m vini kote l. Kounya m di a, m gwo bagay m ap regle m p ap kapab vini non men ki jou m ap kapab vini. Li egzije m li di m fòk mwen vini. Kounya nòmalman kounya m vin m vin di l wi m ap vini nan aprè midi vre m leve m rive lotbò a. Lè m rive lotbò a kounya m di ebyen fò m benyen wi paske m sot pran pousyè. M reneake moute anlè a m al benyen nan chanm Dorilas lan. Kounya la lè m rive nan chanm Dorilas la m ap benyen kounya se nan moman m ap Dorilas ap esplike m kòman jounen an byen pase pou Frantz. Koman bagay la bon pou li. Kounya se nan menm moman tou nou tande yon machin antre. Kounya pandan machin nan antre nan lakou an nou menm nou konnen kèk moun ki vin fonksyone. Kounya la pandan machin nan antre a e kounya apre yon de tan nou tande Frantz rele, Anmwe Ferè! Anmwe Ferè! Epi kou nou moute anlè a, nou moute sou kabann nan kounya pou nou ka gade atè a paske se anlè a letaj nou te ye. Kounya lè n gade nou wè yon machin avèk plizyè nèg ki kanpe atè avèk zam nan men yo. Epi nan apre pandan nap desann konsa, epi se nan menm moman pou n al esplike Madam Frantz, epi nan menm moman Madam Frantz vini li di konsa, Ferè son vwazin wi ki rele m, ki di m konsa yo kidnape Frantz.
Eske w konn met zonbi pou moun e ki kote w jwenn zonbi sa yo si w konn mete l?
Mwen menm m pa mete zonbi pou Frantz non. Kisa w te mete pou li? M pa fè anyen pou Frantz non. Manman bon men. Mesye Frantz? Non m pa konn anyen de kidnapin Frantz lan. Se nan menm moman Vado fin elve Frantz lan epi se sou telefòn mwen tout apèl pase. Paske se telefòn mwen ki te gen minit kounya n ap rele n ap rele men tout apèl nou fè se. Nimewo Frantz lan, se sou li tout apèl yo fèt nèt. Kounye a, lè n rele, n rele a la dènye minit, kounye a la m vin jwenn yon moun resevwa apèl la. Moun nan di konsa, m di bonswa, m di silvouplè m ka pale a mesye Frantz? Kounye a la yo di konsa, non, w ap kapab pale avè l demen si e ve. Men pou le moman kounye a, non. Kounye a la madan Frantz vin di konsa, ebyen Ferè, dèske se konsa, nou p ap plede rele sou plizyè nimewo, dèske se nimewo sa ou gentan resevwa, se sèl nimewo sa a n ap kenbe pou nou kapab rele jiskaske pou nou jwenn Frantz. Se sou nimewo m nan tout bagay pase. Jis kilè yo vin enplye nou, yo vin di ke se nou menm ki fout nan mèd. Bon se jou ya rete nou an. Nap note ke administrasyon sa fè Lamantin senkant kat pou tray. Lamantin senkant kat pou tray.

Gadon ti lapli. Keseswa n tande The Voice, Ti Lapli oubyen Frantz k al nan radyo k ap pale, m te vle atire atansyon sou sa. Paske, lè yo vin dcpj, m aprann ke yo ta di ke m te pwopoze madam nan pou negosye e m te vin chache ranson jou arestasyon an. Li trè enpòtan pou n konn sa. Premyèman, olandemen de anlèvman an, swa le 23, lendi 23 mas, Frantz kominike avèk Madam Marjorie sou telefòn Frantz e telefòn Marjorie. Epi de la Marjorie di m Frantz te rele l, Frantz di m mwen menm pou m rele l. Se sèl grenn apèl ke m t ap gen pou m pase pandan tout peryòd la. Lè m rele Frantz, Frantz di m, Madam Marjorie m ta renmen l patisipe nan negosyasyon m paske m wè l s on moun ki plis gen langaj, madanm mwen s on krab. Kòm fanmi an, tout fanmi an pa fin konnen l, akonpanye l, mete l an kontak a fanmi an pou mwen pou wè kòman n ta jere sitiyasyon an. E. Si nou ap tande tout deklarasyon Frantz yo, n ap wè l ap bay manti sou tout laliy sur la personne de Dorilas Ferre. A savoir, dans un premier temps, l al nan radyo, l di nan radyo a, li te rele Dorilas Ferre pou pote l sekou, m ret anlè a, m pa desann pote l sekou. E kèk lòt kote l rive, li di, lè machin nan vin kidnape l la, se mwen ki te ouvè baryè la. Donk, tout se dè choz ki pwouve nwa sur blan, nwa sur blan ke m pa enplike ni de prè, ni de lwen, e ke jodi a la menm m dwe libere.

Li te anlve a pèleren 4 le 27 mars 2020 kote ke dcpj pren a Thomassin 32. Polisye sa a li ansyen polisye sa a te an posesyon de yon pistolè ilegal de mak Beretta e li te abò yon veyikil Toyota Prado kote ke li te fè konnen ke machin sa se pou leta ayisyen e aprè rechèch dcpj fè yo wè veyikil sa te vòlè sendomeng kote ke popilasyon an ap wè polisye sa atravè ansyen polisye a padon atravè kamera nap note ke ansyen polisye Jean Baptiste Frantz Paul genyen plizyè antesedan li genyen onivo de la direksyon santral de la polis jidisyè.

kote ke li t afekte nan polis syantifik e teknik ki se yon antite de la Direction Centrale de la Police Judiciaire e yo arete tou Camille Marjory ki gen relasyon avèk li e kote ke yo mennen operasyon sa a, arestasyon sa a nan Lamanten 54, wout ray, nan kad kidnaping ki te fèt sou Pierre Frantz le 22 mars 2020. Gen plizyè detay ke nou jwenn, a savwa jou sekestrasyon an polisye an te la e li pa t fè anyen selon rapò CCE e pandan 5 jou apre arestasyon an e pandan 5 jou apre kidnapin nan polisye a pa t prezan nan sèvis li e se apre li vin mete Dcpj okouran paske te genyen presyon ke Ti Lapli t ap fè sou li e l mande misye zam li an ki Yon pou adisyone ak kòb ke yo te mande pou ranson an. Pou le moman misye dcpj e popilasyon an kapab wè. Men pèmèt ke m fon ti konsiderasyon nan tout sosyete nan tout famiy gen dè bon e dè movè eleman men onivo de lapolis nasyonal ki moun ki nan ladan l se dè Moun, se de manb de popilasyon an, kapab gen de bon e de movè eleman. E a chak fwa ke lapolis idantifye moun sa yo, lapolis ap ekstrè yo de manyè pou enstitisyon an kapab kenbe moral li fèm. E n ap di tou ke genyen Chery Michel Junior, ki gen yon ti non ki rele Ti Bòs, kote ke dcpj te arete li le 25 avril 2020 pou anlèvman e sekestrasyon kontre ranson sou 2 moun ke l te kidnape le 19 fevriye 2020 a Dèlma 75. Chéry Michel Junior alyas Ti Bòs, misye se ansyen sòlda de gang Adly an ki te baze l nan Vilaj de Dye, malerezman kote ke bandi sa te pèdi lavi l e misye vin fè pati tou

E lapolis kwadèboukè tou jwenn nan men misye zam polisye a e misye tou spesyalize l e son rezo ki spesyalize yo nan detounman kamyon machandiz. Misye tou enplike tou nan 4 lòt asasina, nan 4 lòt omisid, asavwa. Jacky Givens Joseph, Luckner Méprise, Benson Pierre et Sauveur Joseph ki te fèt nan zòn Tirobi le 7 janvye 2020 e aprè yo te detoune yon kamyon de machandiz. Dcpj mennen operasyon madi ki sot pase la kote ke li pwosede arestasyon de Jean Baptiste Jean Yvon, Mathel Marcellus epi Dora Emmanuel.

E genyen tou 2 ka de vyòl sou minè ke nou resanse pou dat ke nou sot di la a, kote ke dcpj arete Isarac Hilaire pou vyòl, swivi de gwosès e avòtman. Sa fèt nan Bon Repo nan zòn Petit Place Cazeau, sou yon minè de 15 an. Genyen tou Lene Wisnel ki son jèn de 20 an ki vyole li menm o nivo 4 Place Cazeau. yon minè de 16 an. E n ap note, dcpj atravè Brigad Pwoteksyon dè Minè ouvri yon ankèt sou ranch Kwadèboukè a konsènan enfòmasyon ki ta gen pou wè ak abi

angaje yon ankèt pou ke nou kapab ankete plis e dè ke gen evolisyon o nivo ankèt sa a ke dcpj via Selil Kontrè, padon, via BPM, n ap mete popilasyon an okouran. Alò pou fini, genyen 4 lòt moun ki arete pou enplikasyon prezime nan asasina, tantativ dasasina, vòl a men arme, se Onelus Romain,

E se sèten ke Dapran kite plis, men kòm se yon eleman santral, se li menm menm. E se atravè veyikil ki te nan men l nan, ki te sekestre e ki te anlve tou doktè a, ki t al sekestre l nan vilaj lan. E genyen dot moun ki akizine, se sèten ke paske gen konivans, paske l pa ka pa fè kidnapin nan pou kont pa li, paske lame nan yon kote sa vle di gen yon antant. Alò nan sans sa, nan kad dosye sa, genyen tou dout enfòmasyon k ap vin jwenn nou e o moman opòten, dè ke nou posede arestasyon lòt moun, n ap prezante l a laprès. Ki objektif ki objektif ke laplis la te genyen? Lajan oubyen lòt bagay? Bon, yo pwobableman te mande yon kòb tou, paske tout kidnapin fèt e pou liberasyon fè, yo mande ranson. E objektif lan se kòb tou, ladan l tou, e pwobableman jan m di w, kòm m pa nan kuizin ankèt lan, m pa konnen si genyen dòt objektif ke yo te genyen.